Bonjou bonswa la fanmi avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon trè bòn joune an notre konpagni tchenbe rèd pa moli nap salye sila yo ki aletranje sila yo ki nan peyi dayiti kòm toujou nap di yo byenvini. Deblozay pete andedan vilaj sèt fwa si. Izo ki nouvèl, sèt fwa si pa gen wout pa bwa, ebyen Alix DJ Fizeme fon kou, kòman fè se Izo sèlman nèg yap frape avèk dwon, men Krisla la, men lanmò san jou la, se Izo Babekyou nèg yo plis frape avèk dwon, nan moman nap pale an la, rèl kay Makorèl anndan vilaj, 500 bandi ta pèdi lavi yo plis Izo. Eske demen si Dye vle nouvèl la ap gaye, nou poko konnen. Men aswè a la, gon atak ki fèt anndan vilaj nan moman n ap pale an la, nou pa mande m lapawòl, Izo pran bra kale sèt fwa si. Wi Izo pran bra kale, yo pa menm gentan kouri ansanm avè l, enben lopital sa jan dwòn sa a tonbe la, Bra kale tèt dwat. Rete la, nou pral ba w tout detay. Kisa k ap pase nan peyi Dayiti? Ebyen, vòlè ki an tèt peyi yo, ki se Aly Didier Fils-Aimé, plis lòt akolit yo, nèg y ap fè yon jan pou yo fè eleksyon. Mesye, ki bò nou pral fè eleksyon sa a, mesye? Ki kote n ap pase? Nan ki zòn? Ki kote, mesye, nou vle fè eleksyon? Hum! Mesye, nou ranse avèk pèp ayisyen vre, mesye. Nou ranse avèk pèp ayisyen vre. Tout kote, tribò e babò, se, se ki jan yo di sa, se pòs peyaj. Nou pral fè eleksyon? Nap fè eleksyon la kibò? Sèl Petyonvil? Kibò ankò? Antoulèka pèp ayisyen. Medam e mesye, desten nou nan men nou chak fwa m fon emisyon map di nou sa. Si nou pè mouri, nou pè mouri nan goumen, men yap mouri, yap touye nou pandan nou chita lakay nou. Yap touye nou pandan nou chita lakay nou. Antouka, nou pap fè anpil pale. Move nouvèl, move nouvèl, Vilaj Dedye resevwa 15 dwòn, nan 15 dwòn 500 sòlda mouri, ebyen Izo pami yo, humm tèt chaje la sosyete. Dirèkteman, puiske nan moman n ap pale la se si e sèten gen anpil anpil anpil aktyalite, antwòt nou kapab di zòn Akayè Nou konnen gen anpil moun akayè kap tande nou la vwala ke nou salye nou, nou tande bagay yo trè kritik, bandi kap fè tantativ pou wè si yo ta kapab prann akayè la, nou tande gen anpil tire, evidaman nou gen pou nou touche sa pou ou, men odela de tou, ebyen vwala ke nou wè ke gen yon ansyen pilòt medam mesye, ebyen ki deside li menm sòti nan silans li pou pote plent kont Sunrise, sa son lòt gwo grenn klou Evidaman nou pral touche sa, evidaman nou te wè Moïse Jean Charles ki te prezante l devan lajistis nan dosye asasina prezidan Jovenel e Pradel m ap salye w avèk Leonel Salomon.
Bonswa Jimmy, bonswa Edionel, bonswa ak tout zanmi. Moun afè bon ti vye ebyen son plezi pou nou nou kapab enfòmew men enfòmasyon nap genyen tou poun kapab devlope pou ou ebyen nap diw ke genyen ansyen ebyen majistra komin lyankou a ebyen Ducamel ebyen Camo ki lib apre plis pase 2 lane li te fè nan kache swit ak yon manda mennen rale vini ebyen nap diw ke ebyen ansyen majistra ki pou majistra komin lyankou ebyen li menm li jwenn. ebyen libète l pou l kapab ebyen mache lib e libè nan peyi a ebyen lòt enfòmasyon nap gen pou n kapab devlope pou ou genyen ekip Moyiz Janchal la ebyen lidè politik Moyiz Janchal fè konnen depi kèk tan la ebyen li santi l gen yon pèsekisyon politik kap fèt kont li nan peyi a epi lòt enfòmasyon nap genyen tou pou n kapab devlope pou ou genyen gwo zam e gwo kout zam otomatik ki chante nan lokalite Bèsi komin Akayè maten madi 11 out 2026 la. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Djimy, bonswa Leonel, bonswa avèk e Salomon avèk tout zanmi moun afè bon TV yo. Nou prale dirèkteman nan kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a Ebyen e anpil sitwayen yo menm ebyen yo tap pale ebyen de Sunrise ebyen nap di ke genyen youn nan pilòt yo ki li menm ki fè gwo deklarasyon ebyen kote ke li menm li arive denonse ebyen responsab ebyen konpayi avion sa nou panse ke Leonel ou pral genyen pou kapab ba nou ebyen plis enfòmasyon ebyen sou gwo gwo ebyen deklarasyon sa ke ebyen youn nan mesye yo menm yo fè ebyen nap di w ke ebyen li pale li di tout pwoblèm ke nou wè Ebyen o nivo de moun afè bon ti li nou pale ebyen li menm li resanse e pale yo tou ebyen gen anpil lòt moun ki di ke mezanmi se leta ayisyen k lakoz ke Sunrise ap bay popilasyon pwoblèm konsa ebyen e sak lakoz paske n konnen ke ebyen gen nan mesye yo ta di ki yo menm yo dirèkteman yo e envesti nan konpayi an kote ke se kòb y ap fè ebyen paske pa genyen ebyen konkirans ebyen sa ki pèmèt ke e mesye yo menm yo panse yo se Ou met e senye e ben leonel bonsoir.
E wi e nou salye tout moun Salomon e m kwè avèk e ki gen plis detay nan kad enfòmasyon sa men nou kapab di ni e ben konplent yo ki ralbòl yo ki kontinye ap e rasanble konsènan konpayi sa Sunrise Airways kote ke gen yon ansyen pilòt fwa sa ki li menm kalifye Sunrise de yon sèkèy volan Yon sèkèy pou nou, sa vle di se yon sèkèy, yon kalite san wale de yon bwat, yon bwat, kòm kwa, en pa rapò avèk, swen yo, sèvis yo ki pa vrèman opère, sèvis y ap bay a pasaje yo. Donk, nou panse fwa sa a, Fon Wise ta sipoze te tande larezon, ta sipoze amelyore sèvis yo, si tout fwa, men n ap pale, ansyen pilòt sa a ki se m kwè ke ki de nasyonalite, ki li menm de nasyonalite etranjè, sa vle di m kwè se yon Peruvyen, Salomon,

Li denonse aparèy la ki an eta e an eta totalman deplorab. Li pale avyon yo, yo menm se dè sèkèy volan. Tande byen wi, menm pilòt sa toujou, kòmandan pewouvyen sa ki te refize pilote avyon pou ale Kap Ayisyen, misye deklare avyon Sunrise yo Se yon sèkèy volan Leonel. Sa vle di yon sèkèy volan, sa vle di sèkèy sa ou tou ladan ebyen se twou y ap chache pou yo mete w. Se di li oze deklare, li revele ke e anpil aparèy, flòt, yo menm pale san devan yo teorikman li ekoule depi dèzane ebyen pou yo te kapab mentni an sèvis san antretyen diy de se non. Yon priz de konsyans salitè ki ta dwe mete ojou lari politik kriminèl e konpayi sa ki menm ki mete souf ki mete lapè pou enpoze lwa l ann Ayiti. Alòske Sunrise pwofite pozisyon l dominant ke l gen ann Ayiti

Yo menm pale tou nan atik la sou nway sa komandite Endyen ki te gen la fè tire sou lòt avyon ta nan konkirans avè l pou yo ta evite enben elimine tout vòl yo genyen sou teritwa ayisyen an. Yon veritab katèl E nap pale ki aroge yon monopol enben an Ayiti pandan se tan ke otorite yo yo lese trennen yon ankèt entèminab pasaje yo ki vreman livre avek aparèy ki kondane a de sèvis inaseptab. Konpayi sa li menm li pa merite okin konfyans

M deplorab, e men di avyon sa yo se de sèkèy volan, e menm ale ankò Leonel te deklare ke anpil aparèy sa yo se aparèy ki flòt e yo pa menm gen tan apre vòl yo pou yo ta fè de sèvis e ladan de sèvis e nòmalman ki ta dwe mentni san antretyen la Leonel on lòt bagay ankò kap pase la Kesyon Sonrad Ereza, N ap konprann poukisa anpil Ayisyen yo di si se Sonrad ki genyen pou yo vin ann Ayiti Jimmy, yo fenk kare ap soufri anba men ajan ice paske yo pral pot tèt yo nan sèkèy e volan sa e Leonel Pradel. Mesye, se egzakteman sa m t ap di nou avanyè a. Pafwa m wè gen kèk moun ki pa t konprann entèvansyon m nan. Lè m t ap di nou, nou rive nan yon faz ke nou dwe pote plent, pote plent. Ou imajine si 10 moun, si 50 moun, si 100 moun, si 200 moun pote plent kont Sunrise, ebyen konpòteman ke yo genyen an yo p ap kapab genyen l. Mwen te di nou, lè nou anndan avyon an, se pa senpleman ap fè bri non. Se pou nou pote plent, medam mesye. Pa bliye ke nou gen dè dwa e dè devwa. Pa egzanp, Sunrise ap vwayaje Ozetazini, Sunrise ale nan lòt peyi, peyi sa yo pou l al ladan yo se ke l gen yon pèmi. Si nou menm ki nan dyaspora pa rapò avèk konpòteman anplwaye Sunrise yo, konpòteman, fason ke nou wè avyon an pa adekwa, nou dwe pote plent. Se sa n ap di w la wi. Ou dwe pote plent paske vi w an danje. N ap tande pilòt la, sensèman, misye pran responsabilite l. Paske lò w ap kondi yon avyon konsa, nenpòt sa k rive e avyon an, ebyen premye moun ke yo pral akize, yo poko menm ap rive sou konpanyi an non, yo pral rive sou pilòt lan, kòman w fè ou menm kòm pilòt ki ki gen yon ekspètiz, ki gen eksperyans, kòman w fè w te ou te aksepte kondi yon avyon nan kondisyon sa, alevwa pou ta di mande bandi padon si ta gen yon aksidan. Donk nan ka sa, pilòt la, misye byen fè refize e e e e e e kòmsi kondwi avyon an paske e avyon an te vrèman nan yon eta vrèman terib terib ki grav. Men janm nou di l la medam mesye, kounye a la nou menm k ap tande la, nou gen yon devwa pou nou fè, nou gen yon devwa pou nou fè, se pou tout moun k ap pran san nou a, se pou nou pote plent depi ke nou pa santi ke sèvis lan adekwa Paske depi ou pran avyon, ann pa bay tèt nou manti medam mesye, depi ou anndan yon avyon, se se kòmsi ou se yon moun ki deja mouri. Alevwa si ou ta jwenn yon movè sèvis, alevwa ou anndan avyon an, ou pa kapab jwenn yon ti minimòm de chofaj paske lè konsa, yo kite anndan avyon an frèt frèt frèt, sa vle di ke nou tande, epi bagay la tèlman grav, sa vle di ke reparasyon ki te dwe fèt de fason teknik, yo pa fè l. Epi nou tèlman bezwen kòmsi bagay a bon pri nap achte avyon, nap achte yon ekip avyon depi sou grann mwen, depi sou gran gran grann mwen avyon sa yo pa gen reparasyon k fèt ladan yo, pa gen sèvis ki fèt ladan yo, sa vle di ke vi nou an danje. Evidaman, m panse ke la ankò nap kontinye di medam mesye se pou nou pote plent paske avyon sa yo, yo pap kapab al nan lòt peyi, petèt ke yo kapab rete Ayiti senpleman, men depi gen plizyè, plizyè plent, ebyen menm pilòt lan pou tèt pa l li pap ka kondwi avyon an, pou pa di konpani an. M panse se la ke nou ye, e men sa k ap pase avèk Sunrise e Salomon bagay la grav, piske nou tande ke yo di w menm mesye sa yo, yo tire sou lòt avyon, sou lòt konpani avyon pou lòt konpani pa rive, pa antre Ayiti. Se grav mesye.
Bon, m panse ou te pale de chof, ou te pale de chofaj, chofaj lè gen, lè l fè frèt, lè tanperati a ba, degre, e pi tou, yo kapab, yo kapab itilize tou, jisteman, fòk frizay menm li, nan yon nivo konsiderab, lè tanperati a li t cho. Donk, mwen se sa, fòk yo respekte dwa nou, antanke pèp, antanke Ayisyen. Se pa paske se Ayisyen pou y ap ba yo nenpòt sèvis, men wè pilòt sa li menm li te wè bagay la tèlman grav, li menm li refize pilote avyon an, se pa an palan de konpayi sa se Sunrise Airways e pou Air France.
Wi, bon, nou panse ke se sa nou fin tande, ebyen reyaksyon, ebyen ki gen, ebyen ann ale toujou nan lòt enfòmasyon e ki sanse ap domine aktyalite a e o nivo de eben peyi a eben nou prale direkteman e o nivo de Akayè eben nap di w eben gen anpil moun depi avanyè la eben se gwoup bandi yo ki yo menm ki eben ap batay la eben yo ap batay pou yo wè e kòman yo menm yo kapab pran Akayè eben nap di w ke se yon sitiyasyon ki te lakoz ke e wout e nasyonal la te arive Ebyen bloke ebyen nap di ke e sitwayen yo ki yo menm ki di depi e gouvènman sa yo depi plis pase plizyè lane ebyen e wout yo se bandi ki sanse ap okipe yo kote ke e pa janm genyen on pyès efò ki fèt ebyen pou yo ta arive debloke kanaran ebyen nap di ke kanaran e nou konnen ke la se on zòn se bandi Ebyen e bandi Taliban ki okipe li. Ebyen gen gwo kout zam otomatik ki chante nan lokalite Bèsi, komin Akayè, maten madi 11 out 2026 la ant lapolis ak kriminèl viv ansanm yo k ap tante avanse pou pran kontwòl komin Akayè. Ebyen daprè Pierre Sobner Sylvain ebyen ki raple genyen plizyè chofè machin ki deja viktim sou wout nasyonal la Leonel Salomon.
Komin Akayè, komineman aple Site di Drapo, anba gwo tansyon nan wonn ap pale laj nan Kepare li menm li sot fè le pwen sou sa, kote ke komin Akayè n konnen ki chita kò l antre komin Kabare e komin Monwi. Komin Akayè ki Site di Drapo, nan moman n ap pale la Jimmy, genyen eben gang yo ki mete l nan o. Yon lòt kote genyen nan direksyon nò genyen onivo komin Monwi gen yon gwoup k ap avanse sou li. E o nivo vers le sud, ebyen gen yon lòt gwoup ki ap avanse sou li. Ebyen brigadye yo melanje ak la kèk polisye ki sou plas ap lanse SOS bay gouvèneman an e bay moun Pòtoprens lan. E se sa yon vòs ki lanse nan Star Voice la di. Yo fè konnen ke minisyon yo ta fini, yo se ame de pwen yo oblije ap itilize. N ap fè moun yo jwenn vòs la tout swit. Ebyen kote ke di mi bagay la konplike pou moun Akayè nan mòn ap pale la. Men n ap raple w tou komin Kabarè ki kole kole avèk komin Akayè, misye te deja pran, li deja anba kontwòl bandi Jeff Canaran, Izo, epi pou kounye a se Akayè ki ap ofri yon rezistans san parèy depi byen dè tan, e ki nan moman n ap pale la ki sanse la an difikilte parapò avèk atak bandi ap rive. Nou konnen Jeff ou te gen anpil solda l onivo depatman onivo mibalè e tou gen kèk ladan yo ki te desann nan baz e ben solda sa yo itilize pou kapab al al fè atak sou komin Akayè men komin Akayè nou konnen se yon komin istorik site di drapo se kote drapo a te koud e nou wè depi sou gouvènman Ariel Henry e gouvèneman sa a ki la a, enben yo abandone Akayè, yo tou remèt li. Gen kèk polisye, kèk brigad, gen ki menm ap eseye fè rezistans, men sa pa sifi pou kapab fè echèk avèk fòs fènwa yo. Men pou kounya a, Akayè li sanse an difikilte, nou swete ke mesye a arive kenbe, paske bagay la pa fasil, men mesye yo pase tout zòn anba bannann. Zòn Bèsi, Vechon deja pran pozisyon zòn Bèsi. Bèsi se prèske yon lokalite ki fè pati deja, ki fè pati komin Akayè. Donk, bagay la ki sanse la a pa dous. Èske popilasyon an ap rive kenbe nan kad rezistans ke y ap fè? Oubyen èske y ap finalman livre zòn sa a bay bandi? Men pa bliye komin Akayè li bay anpil rezistans. Depi lè afè a pa souri, mesye dam yo toujou kenbe parapò avèk gwoup brigadye ke yo genyen e dè polisye egalman.
Bon e Leonel mwen kesyon akayè a bèsi e pwoblèm mwen m gon m gon bagay map di e finalman mwen menm lèm tande gang brigadye polisye ou menm pap di polisye non de polisye zòn yo menm yap batay men divino pi souvan sa ou konn sak fè sa. Absans otorite yo. E jiskaprezan lapolis oubyen FADH lan, e nap pale fòs FADH la, fòs lame dayiti an, ki poko vle deplwaye avèk FRG e ki la ki poko deplwaye e ki koz tout lòbèy sa yo. Lepli souvan, sa w konnen an, se yon pòs peyaj. Yon pòs peyaj brigadye a genyen, gang nan moute sou li. Oubyen se yon pòs peyaj gang nan genyen, brigadye a moute sou li. Se yon pòs peyaj polisye a genyen nan zòn nan, gen yon gwoup nèg ki moute sou li. Sa vle di a tou, gè pete, anmède sante moun, epi ou tande SOS. SOS la malerezman, se e a sof otorite di.
Depi avan yè m tande Morvan k ap lanse SOS, kap mande moun akayè leve kanpe paske nèg gang yo bezwen pran akayè la se pa gen rapò se pa se pa brigade nan jimmy jimmy jimmy ou di yon moun nan jimmy nan nan nan jimmy fè atansyon paske gon group gang la ki bezwen pran akayè men sa pa gen anyen avwa avèk nan jimmy nan jimmy nan M te di w sa talè a, mwen di w sa talè a, mwen di w absans otorite e ki Akayè depi konbe tan e ki se site e e site di drapo e jodi a ankò ki gen on non e nan kesyon istwa peyi nou di mi e depi lontan gang t ap eseye pran l men pa gen efè ki Akayè men di mi ou pa wè lè yo pral lè yo pral ka atake Kan yon gran nèg kòman tout sekirite gentan ye, sa vle di si w wè yo livre akayè bay gang nan, sa vle di gon chwa, swat sa te nan plan yo. Epi di toujou, m al di w, nèg k ap lanse SOS sa ki Kanada ou tande a, men li gen team li tou, li gen gwoup pa l. Sa vle di jodi a se kesyon gwoup la, kesyon Salomon gen gwoup pa l, Leonel gen gwoup pa l, Euphorie gen yon gwoup pa l, epi n ap itilize gwoup kont gwoup. Non, Vye dam pa nan okenn gwoup a okenn nèg ap itilize gwoup kont gwoup yo pa mwen menm mwen nan lapoli mwen nan lame dayiti mwen nan touris ke voye la FLG yo si yo ka ba ou kout men avèk lapolis avèk lame a ya bay nou dimi se la m ye mwen santi fwa pran gwoup sivil ame fè goumen kont sivil ame a dimi la ankò mwen mwen map voye kòm map ame gwoup pam wap ame gwoup paw ap toujou gen pwoblèm pwoblèm nan se lapolis Lame Dayiti avèk FLG ebe e tout sa yo ka si yo te ba yon kout men dimi pwoblèm nan rezoud men pwoblèm nan pap rezoud avèk e sivil ame ak sivil ame dimi sèl solisyon se lapolis ak lame Dayiti pou yo menm pou pran kontwòl Akayè pou mete bandi yo an dewout pou netralize sa yo vle netralize pou yo arete sa yo vle arete e di. Vwala mesye ann rantre avèk e. Nouvèl sa kanmenm ki trè pozitif pa rapò machann kap BD vann nan lari a tou sal e majistra frape ankò la Pradel.
Wi nou prale direkteman au Cap Haïtien ebyen nap di w ke genyen nouvèl sa ki ap fè la une de l'actualité ebyen machann kap vann manje atè san tab oswa nan move kondisyon ijyèn ap sibi gwo sanksyon nan men ebyen meri okap ayisyen an wi paske se sèl ebyen an ayiti ou gade diri a atè se pousyè tout ba vante li vyann nan li menm ebyen moun yo tèlman alèz an ayiti jounen jodia menm manje kwit ebyen lè w gade pou wè e pa egzanp sou on wout ki rele wout nasyonal pa egzanp tankou E zòn la kay mwen Fresino, kote ke ou gade pou wè manje ap fèt nan lari a, epi pousyè ap atravèse, moun yo pa wonte al manje, nou panse ke jodi a la, ebyen se yon bòn nouvèl, ebyen pou meri Okap la ki pran tout dispozisyon, ebyen machann kap vann manje atè, san tab, oswa nan move kondisyon ijyèn, ap sibi gwo sanksyon, ebyen nan men meri a e Jimmy Leonel, nou panse ke se yon bòn nouvèl, menm onivo de kapital la, nou panse ke yo ta sipoze pran dispozisyon konsa.
Bon, m panse Pradel, se pa sèlman bò kote, non sèlman n ap felisite Mè prensipal komin Andikap Ayisyen an, men osi sa ta sipoze yon politik piblik bò kote non sèlman le ministè de la, ministè sante piblik, genyen tou ministè komès ki ta sipoze fè yon koudakout pou ta kapab kanmenm amelyore E sa moun ap manje an Ayiti, kondisyon de fonksyonman yo, enben jan w di l la, enben e machann manje ki ap vann manje nan lari, mouch ap machande, e e gon jan yo rele sa, yo rele sa ma, yo rele sa chen janbe, ba gon yon lòt ti non yo ba yo, bann a pye. Donk, se dè ti ma, se dè ti malere, malèrèz jan yo konn di l la, bon dènyèman sa yo di mi, gen yon fenomèn bourèt. Bourèt, sa vle di, wè yon jenn gason, yon jenn fanm, li pran yon bokit, li pran yon de, de chodyè, li bouyon yon chodyè diri, Lap pwomennen avèl nan bourèt ebyen vin pran vin pran vin pran yo baw yon ti pousyè monnen donk kondisyon sanitè yo kondisyon dijyèn yo vrèman pa respekte sa vle di moun ap manje nenpòt kòman e kote manje ap vann nan wap jwenn gen chen mouri la gen ensalibrite fatra pousyè donk sa vle di se yon peyi sante popilasyon an santi an danje bon Tout kondisyon reyini pou ke prèske anpil Ayisyen malad paske kondisyon sanitè yo vrèman pa lèse moun fè sa yo vle e pa vrèman gen yon Leta ki ap mete kontwòl. Men kanmenm bò kote majistra sa a, majistra Okap la, ki li menm, menm si se de Cavalier sèl li fè paske se sèl li k fè l, lòt mè yo pa fè l, m kwè ke Ba yo kou la kou gin lot moun ka rejwenn travay la pou ke yo kapab a travè le peyi pou kapab jwenn kap.
Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. 2 ansyen senatè nip avèk yon militan politik ki met tèt yo ansanm pou monte yon konplo avèk yon responsab swadizan k ap defann dwa moun pou arete komisè Muscadin paske selon. enfòmasyon, yo fè kwè ke komisè Muscadin se yon potansyèl kandida a la prezidans. Yè nou te pataje l ansanm avè w. Se swit avèk deklarasyon sa ke komisè Muscadin te fè nan zòn Kanperen nan depatman Sid peyi a, kote ke li t ap pale ansanm avèk popilasyon an. Enben kite m di w, lè w wè nèg yo desann nan Nip, vin bay ti katon lanpadè lan, se pa san rezon. Nenel Cassy pa fè politik san gang. Li pa al nan eleksyon san gang. Gen yon ansyen senatè Nip ki te prezidan pwovizwa an 2016 ki aktyèl kandida la a la prezidans. Ekoute, mesye sa yo estime ke si Muscadin libre, y ap pèdi depatman Nip la. E si tout fwa Muscadin ta va pote l kandida, nèg sa yo pap